Eske ou ta renmen moun di ti gason sa a oubyen ti dam sa a konn chante? Hello guys kijan nou ye kijan nou ye se Billy waww mwen kontan anpil pou m rantre lakay ou jodi a pou m pote bèl bèl video sa a pou ou kote ke nou pral pale ou de 3 bagay 3 bagay mezanmi ke moun gade pou di siw konn chante nap just pran poz la epi nap tounen kounya. Hello guys kòman nou ye se

Pou di siw konn chante. Nou pap mize nap ale direkteman nan video a. Premye bagay moun gade pou di si w son moun ki konn chante ebyen se fason ou jere nòt wo yo. Gen 2 fason oubyen 2 sekrè pou byen atake nòt egi yo. Premye sekrè a ebyen se chante nan tesitu vokal ou. Lè w chante nan tesitu vokal ou kisa k pase? Ebyen ou alèz. Kidonk, lè wap pran nòt ki wo yo nan chante a, ou kapab pran nòt sa yo san difikilte. Sa se premye sekrè ki genyen nan jere nòt wo yo byen. Dezyèm sekrè ki genyen nan jere nòt wo yo byen, chwazi souplès olye ou chwazi Redi, fòse, humm! Non, ou chwazi ale avèk souplès lè wap atake nòt wo yo. Se 2 gwo sekrè ki genyen nan kesyon jere nòt wo byen. Premye a m te di w li deja, chante nan tesitur vokal ou. Dezyèm nan, se chwazi atake nòt wo yo avèk souplès. Pa bliye mezanmi, se jan w jere nòt wo yo ki se premye bagay moun pral gade pou di si w se yon moun ki konn chante. Dezyèm bagay mwen pral gade pou di si w son moun ki konn chante ou pa ebyen se kijan w jere respirasyon w lè w pral chante. Wè lè w ap chante se kòmsi w t ap pale ou byen w t ap fè yon lekti. Nan ki sans mwen di sa? Se nan sans kote ke e kòmsi m ta di w gen virgil, gen pwen, gen kote menm nan chante a pou w respire. Ou pa ka chwazi respire nenpòt ki kote nan chante a. E lè w ap respire tou nan chante a. Ebyen, gen fason pou respire. Sonje gen 2 tip de respirasyon, gen respirasyon torasik epi gen respirasyon kosto-abdominal. M fon videyo deja kote ke m pale de respirasyon kosto-abdominal, si w poko gade l, ou ka al gade l kounya a. Twazyèm bagay mwen renmen gade anpil pou yo di si w konn chante, ebyen se degre vibe ou. Byen ke yo itilize mo vibe la nan yon seri de, m ta di nan yon lòt sans, lè yo pran l nan sans moun k ap enjoy, etc. Men nan kesyon chante, lè nou di vibe, sa vle di, bon, kòman m ta eksplike l la nan langaj pou tout moun ka konprann? M ta di se yon ansanm de ti chema ki fèt nan chante a, men se yon siksesyon de nòt ke yo ye byen si, ki byen prepare, byen ajanse, ok? epi ki ap fèt nan chante a, epi ki fè ke moun retwouve yo, yo jwenn yon bon sansasyon ladan l. Mwen di nan moun ki nan sektè evanjelik la, moun ki renmen fè bagay sa yo anpil, ou gen Salil, ou genyen Debora, Anristal, e Loutchina tou ki fè yo. Donk se. Ti bagay sa yo, ti chema sa yo, ou konprann jan di l nan langaj tout moun, bagay sa yo fè moun wè ke w konn chante, yo fè moun di ke w konn chante. Epi bon, yon dènye ti bagay wi, se, m ta di se yon dènye bonus, pa baz, m te di twò bagay. Dènye bonus la, ebyen se rezistans ou lè w ap chante. Sitou nan, m ka di nan fen chante yo. Oh moun ki kapab kenbe nòt la kenbe dènye nòt la se bagay ki fè moun rele anmwee anmwee anmwee anmwee anpil pou ou donk mezanmi m te kontan ansanm avè nou pou m te pote 3 bagay sa yo pou nou donk ou menm kap chache pou moun di w konn chante travay sou 3 bagay sa yo travay sou jere nòt egi yo travay sou respirasyon an epi travay vayb yo yon gwo bigòp yon gwo bigòp pou team waw. Cash family moun kap ekrm yo m renmen nou anpil mèsi mèsi anpil pou fason ke nou sipòtem e chanèl la ap grandi m paka pa di nou sa m kontan nap kontinye travay pou ou kontinye pote bon jan bon jan video bagay yo la wi. Ou menm tou, ou ka vin waww! Se t avèk ou, zanmi w Billy Waww ki renmen w anpil, k ap ba w randevou pwochènman pou yon pi bèl videyo. Sonje kòmante, pataje, abone, layke. Se tout bagay sa yo k ap voye chanèl ou a monte. M renmen w anpil. Bondye beni w. A la pwochèn.